pral oblije tèmine moun sa a paske kat travay la fini. Bien salut tout le monde, mèsi paske w fidèl avèk chanèl Wesley Jean Lele Online. Se toujou yon plezi pou antre lakay ou pou kapab pote tout dènye aktyalite ki ap domine moman sa yo. Se ke nan lakou Etazini, avèk yon vòt de 6 sur 3, se ke genyen diferan jij ki yo menm fòme sa konsène Lakou Siprèm Dèzetazini, se ke yo deside definitivman pou ke yo kapab bay aksè oubyen plen pouvwa feu vert a Prezidan Donald Trump pou ke li mete fen ak tps lan ki li menm depi la nuit dè tan gen anpil moun ki te deja gen chans benefisye stati de pwoteksyon tanporè sa Ozetazini e gen plizyè lòt moun ki yo menm te opte pou benefisye l e ki menm apèn benefisye l men ki malerezman wè ke Pa rapò ak desizyon sa a gen yon sòt de koupu ki fèt, se ke yo vreman mete yon fen definitivman avèk li e ke tout moun ki te gentan ajiste stati yo kapab jisteman jwi de sa e de lòt moun ki pa t gentan fè sa kapab nan gwo difikilte. Men, anfèt, gen anpil konsèy ke yon avoka tankou Eddy Laguerre li rive bay sou koze sa a, li fè anpil gwo deklarasyon pou ke l pèmèt ke ou kapab konprann sa k ap pase e pou kapab konn kòman pou kapab aranje w nan yon entèvyou spesyal ke l te bay sou kesyon sa a. Se ke se trè enpòtan pou kapab swiv dosye sa a pou kapab vrèman genyen tout dènye presizyon konsènan sa. Paske genyen prè de 350 mil Ayisyen ki yo menm vrèman nan difikilte parapò a desizyon sa a, se ke kominote ayisyèn nan pral soufri de sa kèlke pa. Men dotanplis se ke genyen kominote siryèn nan tou parapò avèk prè de 6 mil. Si gen ki yo menm genyen stati tps yo byen stati tanporè sa ki li menm sanse pral tèmine pou yo menm tou pa rapò avèk desizyon sa nan dat ki ap vini la ki se premye jiyè pwochen. Donk, nan sans sa gen anpil bagay ke ou dwe konnen ou kapab gentan fè, ou kapab aranje ou nan tout fason pou ke ou pa tonbe anba ice, anba lajistis nan Etazini, se ke li trè enpòtan ou kapab swiv de trè prè Tout sa pral tande la avèk mèt Eddy Laguerre. Non pa pase Wesley Jacques kontinye like, kòmante, pataje kontni nou yo, kontinye abone avèk chanèl sa, ou pap regrèt pap desi piske wap jwenn anpil enfòmasyon enpòtan ki kapab pèmèt ke ou vreman pran de desizyon ki ap pi bon pou ou e de lòt konsèy enpòtan. Non pa pase Wesley Jean. Lè la kou siprèm kreye yon prensip li pa kreyel pou yon grenn moun li son prensip se tankou son lwa li ye ozetazini alòs ke la kou siprèm prensip la di pèsòn tribinal paka anpeche yon prezidan ozetazini fini tps se sa la kou siprèm di. Ok. Now, on moun ki gen tps jodi a, kisa map dil? Map dil ke Prezidan an te pran desizyon poul fini tps pou Ayiti, l ale devan Lakou Siprèm, li genyen, sa vle di kounye a la desizyon kel te pran poul fini tps la, yo di ke li bon, li kapab kòmanse aplike li. Pandan ke desizyon sa, sèl sa nou gen kòm kòm moratwa a se moman, se ke pandan dosye sa te devan Lakou Siprèm nan, uscis te di lap extend kat travay yo, lap alonj, pwolonje kat travay yo, pou jiska premye jiyè 2026 pandan l ap tann Lakou Siprèm deside. Donk, jodi a, oubyen nan jou sa yo k ap vini la yo, trè pwobableman jodi a, w ap pral wè ke gon anons de la pa de uscis ki di ke, bon, Siprèm Kòt la fin deside, nou te gen yon pwolonjman ki bay pou premye jiyè sou kat travay yo, Etc e dezòmè me ki sa nou di s ki gen rapò avèk kat travay yo donk moun yo jodi a se 26 sa vle di ke semèn lendi a kap vini an premye jiyè a deja tap rive anyway donk lè sa sou sistèm uscis la kote ke yo verifye moun ki gen dwa pou travay yo yon sistèm ki rele I-9 kote ke yon antrepriz gen dwa monte sou sistèm sa, mete enfòmasyon moun nan pou wè èske moun sa gen dwa pou travay Ozetazini, ebyen malerezman apati de lè ke uscis update sistèm I-9 la, antrepriz yo pral kounya la kòmanse fè verifikasyon sa sou anplwaye a e resevwa alèt ki di ke anplwaye sa pa otorize pou travay e sesi menm si anplwaye sa te. Direktè konpayi an, Mesye Konpayi, paske la lè n ap pale de moun CPS yo, gen nan moun yo ki nan trè wo nivo Ozetazini, se pa sèlman de moun ki ap kòmanse Ozetazini, gen de moun ki la lontan, ki gentan etabli nan sistèm nan, ki gen de pòs de manedjment anndan sistèm nan, ebyen, lòske sistèm nan ba l alèt sa a, konpayi an. pral oblije tèmine moun sa a paske kat travay la fini e sesi lòske sa fèt tou moun sa a pral genyen konnya la li pèdi kapasite pou l kondwi dan sèten state paske kondwi a te depann de dat anpil fwa ke kote ke kat travay moun nan premye jiyè a ta pral ekspire epi gen state ki bay li strikteman nan dat sa a gen state ki pa fè l konsa paske kondwi a avèk travay se de bagay diferan kondwi se e chak eta detèmine longè lisans kondwi l ap ba ou a. Men pou travay la, se Leta federal la ki bay yon sèl dat pou tout moun. Donk premye jiyè a, se dwa travay la ap afekte pou tout Ayisyen ki te gen tps e ki pa gen yon lòt kat travay anba azil. Right? Epi, mentnan pou kesyon kondwi a, ki se yon gwo manman dosye ankò li menm tou, pou anpil moun, pa egzanp nan Florida kote nou ye, moun tps yo te genyen lisans jiska premye jiyè. Donk lò premye jiyè a rive, moun sa a ap bezwen pa kondwi. E se youn nan bagay ki pi enpòtan pou moun yo sonje paske nou 350 mil moun, yo ka toujou chwazi ap eseye fè arestasyon pou ke yo kòmanse fè depòtasyon sou moun ki gen tps. Men, youn nan bagay ki ka fè yo arete yon moun pi fasil se kondwi san lisans paske lè sa a yo jwenn ou pi rapid nan lari a pou ke imedyatman ke polis lokal la fè arestasyon pou l transfere w bay ice. Donk, se youn nan premye pridans ke m ta kapab di moun yo pou yo pran. Paske m konnen ke kondi a ekstrèmman enpòtan, anpil nan yo se kondi a se alafwa travay yo ke li ye, moun Uber, Lyft etc. Oubyen truck driver, byen ke yo te deja gen pwoblèm avèk truck driver yo deja si se tps yo genyen. Donk moun sa a pral pèdi kapasite pou ke li kondi e kapasite pou ke li travay ki se 2 aktivite enpòtant ke yo konn rezoud. Epi yo pral pasib de detansyon nan men ice si ice kontre avèk moun sa a. E An katriyèm, y ap kapab voye pou yo envitasyon pou nan tribinal, pou ke y al devan tribinal imigrasyon pou di poukisa pou yo rete nan peyi a. Men moun ki te deja gen dosye an kou yo, sa pa afekte dosye ou te deja gen an kou, tankou azil ou gen ki pending, tankou dosye rezidans ou gen ki pending, eksetera. Tps la kòm stati legal fini, men tout lòt dosye imigrasyon ou te deja genyen yo, yo menm yo kapab kontinye fè chemen yo. Humm alò mèt lagè mta pral mande w sa e dispozisyon pou moun tps yo pran n konnen avèk desizyon sa e li vin yon ti kras limite moun yo ou sot pale de travay de kondwi men nan kanètil de mta ka di deplasman moun ki gen tps aktyèlman la mèt lagè ki konsèy ou ta ka ba yon moun Aprè desizyon lakou a, an tèm de vwayaj pa egzanp, menm si se anndan peyi a. Ok.
Mèsi pou kesyon sa paske gen anpil ayisyen ki gen tps ki te fè deplasman pa egzanp pou ale Atlanta. Yo pa ap viv Atlanta, yo pa ap viv nan eta kote Atlanta ye a rele Jòjya. Yo pa ap viv la. M pèsonèlman konnen de moun ke menm kote desizyon an pran, paske m te wè yo nan stad la, m konnen tout bagay, mwen di yo ke si w te prevwa pran avyon, pou retounen lakay ou, menm si premye jiyè a teknikman se yon delè yo te bay pou kat travay sèlman, li pa vrèman gen rapò avèk extend tps, right? Sa vle di ke mwen di moun sa a, si w ka kondwi, kondwi. Poukisa? Se paske nan èpòt yo, yo fè pi gwo tchèk pafwa sou sa ki gen rapò avèk estati moun, ice gen dwa prezan nan èpòt la, menm nan vòl domestik. Sa vle di moun nan te gen dwa soti Nouyòk la al Jòjya nan vòl domestik. epi pandan lap tounen yo remake ke li gen yon lisans tanporè nan menl, ice vin sou li, yo, paske lisans lan se pa avèl lap monte avyon kòm ice right, paske li pa bezwen anpil lòt dokiman, se yon vòl domestik li ye, men de la etan yo kapab sispèk ke moun sa gen yon stati ki tanporè e yo kapab fè arestasyon sou li, anpil fwa nan vòl domestik yo ice fè arestasyon donk. Jodi a, yon moun ki gen ti pyès premye bagay pou sonje se ke vòl domèstik yo se yon zòn de risk ke li ye pou yon moun ki gen ti pyès ki ekspire nan men ou. Mèt nan kondwi a menm li osi rete yon risk ki mwend men ki yon risk tou paske lè w ap kondwi de yon eta a yon eta w ap kondwi pandan yon anpil tan si ou gen yon bagay ou fè ki fè ke lapolis kanpe w anpil nan Polis lokal sa yo, yo genyen yon antant, yon kontra, yon agreman ki rele 287 G ke yo siyen ansanm avèk polis lokal la e ice pou di depi ou fè yon arestasyon nan polis, depi polis lokal la fè yon arestasyon, yo vle polis lokal la dirèkteman tou poze kesyon imigrasyon pou ice menm si ice poko rive e si l wè moun sa a t ap kondwi Pa egzanp, si li t ap fè, li t ap kondui twò vit pa egzanp, yo stope l pou eksè vitès, se pou l tou pwofite tcheke stati imigrasyon moun nan, depi yo pa gen stati, tou kenbe l pou ice vin pran l. Donk, kesyon kondui, kesyon deplasman, li vin afekte anpil anpil pou yon moun ki gen tps e m panse ke se yonn nan kote ke moun yo bezwen ou nan anpil anpil. Net lagè nou pral kilto ale m pa konnen si mesye yo nan studio a genyen yon de twa kesyon sou dosye ti pyè sa avan menm ta ka petèt touche yon lòt desizyon lakou a pran nan menm jou sa mande azil yo m pa konn si Guerrier e Johnny ou di mwen se de zòm m pa konnen si mesye nou mwen la mwen la mwen la Luckson alo ok vwala ok trè byen.
Wi, e kestyon m ta pral poze presizeman mèt Eddy Laguerre, eske aprè desizyon sa ki fin pran, pa egzanp yon moun ki stati l se te sou tps lan, èske pa genyen, li pa ka, m ta ka di chanje stati non? Pa gen posibilite konsa ankò?
Wi gen de moun ki kapab chanje stati um um um gen de moun ki kapab chanje stati pa egzanp gen de moun menm lè yo te gen tps la yo te deja marye ak yon sitwayen ameriken ki fè l yon dosye rezidans pou yo se tann yap tann pwokirè apwouve rezidans sa gen konplikasyon ladann pou lòt rezon jodi a paske prezidan eseye atake kesyon moun kap tann rezidans um um sa yo anndan peyi a tou. Men, moun sa a kapab toujou kontinye tann si yo rele l pou entèvyou. L ap bezwen byen prepare avèk yon avoka pou l ale nan entèvyou a. Men, moun sa a stil kapab jwenn rezidans li pandan ke tps la ekspire a. Gen de moun ki te deja genyen, pa egzanp, menm yon travay ki te aplike rezidans pou yo pandan tps la te valid la e rezidans la te gentan rive nan faz final li. Moun sa a kapab toujou jwenn li pandan ke tps la fini. Gen de moun ki gen yon azil ki pending ke yo kapab rele pou entèvyou lè l rive nan entèvyou a apre ke l fin esplike tout sa k te rive l an Ayiti k fè l kite Ayiti yo dakò ba l azil la pakonsekan ankò yn fwa moun sa ap kapab pran rezidans pi devan Ozetazini Gen de moun ki te viktim krim oubyen ki te viktim trafik gen de viza spesyal ki la pou moun sa yo si yo kapab bay tout prèv ki montre ke yo te viktim efektivman Ozetazini Ankò yn fwa. An moun sa yo. Sa vle di ke genyen opsyon efektivman ki egziste pou sèten moun. Nou konnen ke gen grande majorite ki pa ki pa twò gen lòt opsyon a se moman. Men gen de moun pa egzanp ki gen yon pitit yo ke yo te fè Ozetazini depi lontan. Ane sa la ti moun nan pral gen 21 an paske fòk ti moun nan gen 21 an kòm sitwayen ameriken avan ke li kapab aplike pou paran l. Donk timoun sa pral gen 21 nan nan fen ane an oktòb la an novanm nan yo konnen ke timoun sa pral kapab ba yo rezidans men la se si yo pa gentan arete yo si ice pa gentan fè yon moman sou yo an jeneral men yes timoun sa yo ki ameriken an kapab fil pou moun nan an sa ki limite jodi a se paske lè moun nan fin pèdi tps la epi li pral panse ke se lòt manm fanmi tankou frè ak sè ki pral aplike pou li pou ke l pran rezidans nan men manman papa ozetazini pandan ke l son adilt

Enpak yo, ki sa yo ye sou fanmi sa a? Donk sa ka rive ke yo depòte manman, papa epi ti moun nan oblije rete?
Efektivman. Mètnan, sa w poze la se yon nan kesyon ki pi enpòtan nan sa ke kominote yo ap viv jodi a, se ke ou gen anpil moun ki vin nan peyi a ki fè timoun, ki jodi a gen douzan, ki gen katòzan, kenzan, epi timoun sa se sitwayen ameriken li ye, byen ke semèn sa a Lakou Siprèm pral gen pou l deside pou, sou desizyon, sou dosye sa a tou, pou di èske tout timoun ki fèt nan peyi a, ap ameriken otomatikman paske yo gen desizyon sa ke yo te fè odyans pou li tou sa son lòt dosye ok men ke son bagay kap aplike pou timoun ki fèt alavni mentnan lòske paran sa yo chwazi depòte paran an yo pa kapab depòte timoun ki ameriken right sa vle di ke paran an genyen paran an genyen yon chwa pou ke li di eske li ap chwazi volontèman ale ansanm avèk pitit li lòske lap deplase. Oubyen eske lap chwazi kòm pitit la ameriken poul jwenn yon lòt moun poul edike timoun nan right gouvènman an swa pap antre bouch nan sa gouvènman an di paran an pitit la se pitit ou li ye pe pitit ou a se ameriken li ye ou fè chwa paw sou ki kote ou vle kitel paske li menm li ka viv nan nenpòt peyi li ka viv avèw ayiti li ka viv avèw sendomeng li ka viv avèw brezil chili etc men pou yo menm sa ki enpòtan se ke Se paran an si yap fè depòtasyon ke fè depòtasyon sou li. Mètnan anpil moun konn panse yo di eske yo pa kapab fon pa sifi pou mwen oubyen fon men leve pou mwen paske m gon pitit ki ameriken. Non paske jisteman sistèm nan pa vle ke on paran an pou le fèt kel gon timoun ki ameriken lèl di ke li se fè pitit vin tounen on benefis ke moun nan kapab chèche pou tèt li, li fè pitit poul bay tèt li imigrasyon right? Sa vle di ke li tap an matyè de politik piblik li tap on. Ou pa dwe fè envès pa rapò a sa w ap kreye a. Mentnan, laverite sepandan se ke genyen de pwoteksyon ki egziste anndan tribinal imigrasyon ki kapab, kote ke agiman kapab baze sou timoun yo. Se de bagay ki trè espesifik. Pa egzanp, si timoun sa a, moun nan ka pwouve ke l gen yon timoun, si moun sa a gen plis ke dizan nan peyi a, Plis moun sa pwouve ke l gon timoun ki genyen yon pwoblèm grav. Se poko lè mòdinè non. Li gon maladi pa egzanp ke trètman ke timoun sa bezwen an, li bezwen sou prezans paran an, plis li bezwen pou l fè l Ozetazini. Se.